Eske ou menm ou toujou fè tchekòp jeneral ou? Ebyen gras avèk ti video sa map ba ou yon konsèy a ki vrèman enpòtan. Li vrèman enpòtan pou kapab toujou fè tchekòp jeneral ou. Chak ane ou sipoze fè sa. Si ou menm ou te fèl sa ane sa se trè byen. M espere ou menm ki ap gade video sa ou potko fèl m espere ke ou pral fèl. Li vrèman enpòtan. Men, gen anpil moun ki pa konnen ki sa pou yo tcheke lan kò yo. Paske se sèl moun nan ki lan domèn nan medikal ki kapab konnen ki sa pou l tcheke lan kò l. Se si ke ou menm ki ap gade videyo sa, ou genyen machin, pa vre? Si w pa gen machin ou gen yon moto. Si w pa gen moto, swa ou gen yon dèlko ou di mwens ke ou gen yon bekan, pa vre? Ebyen, de tanzantan èske w pa fè sèvis ladan l? Ou konnen ke si w pa fè yon sè, si w pa fè sèvis nan yon machin, machin nan l ap kraze, pa vre? Moto a tou, si w pa fè sèvis ladan, ou chanje lwil, ou chanje filtè, ok, ou chanje bouji, si w pa fè sa yo, ou konnen moto a l ap ba w pwoblèm. E l ka menm arive kraze tou. Dèlko a menm jan an tou si w pa chanje lwil, ou pa chanje bouji, ebyen l ap ba w gwo pwoblèm. Èske w pa konn tande entèn mouri san l pa malad? Ou pa konn tande ti pawòl sa? Ebyen sa fèt souvan. Moun nan li mouri san l pa malad. Men non, pa di pawòl sa. Moun pa konn mouri san l pa malad. Petèt moun nan te gen dwa gen yon maladi ki ap devlope anndan l, men l pa konnen. Maladi a ap wonje ap wonje ògàn yo jiskaske maladi an mete do l atè. Ebyen li enpòtan pou kapab la fè tchekòp ou pou kapab wè kisa ki nòmal nan kò ou. Ok paske moun pa konn mouri san pa malad. Ou tande li enpòtan pou fè sa men ou gen dwa pa konnen tou sa pou sa w e kisa pou w al tcheke. Ebyen gras avè video sa rale plim ou rale ti chèz baw m pral ba ou tout sa pou al tcheke nan kò ou rale plim ou ou sipoze kontwole tansyon ou pou wè ke eske se pa yon moun ki ipètandi sa enpòtan ou sipoze kontwole sik ou pou wè ke si ou pa yon moun ki ipèglisemi e ou sipoze tou al fè sa yo rele. Elektokadyogram ok elektokadyogram nan se pou kè w pou wè ke eske kè a li ap fonksyone nòmal se pa genyen kèk ti pwoblèm ladan ou sipoze tou ale fè sa yo rele yon bilan renal bilan renal la se pou ren an pou wè eske ren yo yo anfòm. Eske ren yo ap fonksyone nòmal? E w ta sipoze tou al fè sa yo rele yon radyografi pou 2 poumon yo pou wè eske poumon yo eske y ap fonksyone nòmal. E ou sipoze tou al fè sa yo rele emogram pou konnen ke eske Gram son li moute oubyen eske li bese? Si li moute twòp lap baw pwoblèm, sil bese tou lap baw pwoblèm tou, ou sipoze regle sa yo. E tou ou sipoze al fè sa yo rele yon bilan epatik. Bilan epatik lan li menm se pou fwa li ye. Ebyen pou wè ke eske fwa a li nòmal, eske fwa a pa gen kèk kote ladan ki koumanse gate, eske fwa a tou sitou si se yon moun ki konn fimen, ki konn bwè anpil alkòl, eske fwa a li pa gen kèk an ti ti pwoblèm ladan. Ou sipoze tcheke l tou. E tou ou menm ki gason wap gade videyo sa, ou depi ou kòmanse antre nan sa yo rele karantèn e karantan an, ekskize karantan an, ebyen ou sipoze al fè tchèk an pwostat ou. pou wè eske pwostat la li nòmal, eske w se yon moun ki pral atake sa yo rele pwostatik. Ok, li enpòtan pou fè sa. E ou menm fi? Medam yo, si ou menm, ou menm ki gen chans pou w ap gade ti videyo sa, ebyen ou ta sipoze al fè sa yo rele yon Pap tès. Pap tès sa, li menm li la pou l wè eske matris lan li nòmal, eske w ka fè pitit toujou, ou dimwenske eske matris lan pa genyen kèk kan kansè k ap devlope ladan. Sa yo vrèman enpòtan. Eske matris lan li pa gen kèk ti enfeksyon ki koumanse ap atake l? Sa yo vrèman enpòtan. Se sur ke m panse ou kapab la e tout sa m ba ou yo la ou kapab make yo epi pou al fè tchekòp jeneral. L ap bon pou ou lè sa a. W ap konn kijan sante w ye. W ap viv tèt frèt ou p ap gen oken pwoblèm. Nou konnen m deja, non pa m se Robenson Monsignac. M te vrèman kontan ansanm avè nou.